Lè yon gason fè anpil tan l pa voye, li pa fè bagay, ki sa k ka rive l? Lè n di pa fè bagay, m vle di li pa bat laponyèt, li pa ale nan fig ditou. Nou konnen kòman sitiyasyon peyi nou ye. Swa nèg la li se yon frè legliz, li gen krent pou Bondye, li pa bat laponyèt pandansetan madanm ni lwen l oubyen li pa gen mennaj. E nou konnen gen anpil jèn gason tou, menm si yo pa genyen madanm, men yo chwazi pa fè bagay ansanm avèk sè legliz la oubyen ansanm avèk mennaj yo genyen an, y ap tann lè yo rive. Ki sa ki ka rive? Ki sentom moun sa yo ka gen? Ki konsekans ki ka genyen sou kò moun sa? E lè moun sa li menm li pa janm voye? Eske sa vrèman genyen yon reyaksyon sou dechay li? M p ap di l an franse, nou menm n ap deja konprann ki sa m di lè nèg la voye lèt la. Eske lè nèg la pa voye. E kalite dechay li se menm kalite ansanm avèk yon gason ki fè bagay souvan oubyen èske genyen yon diferans? Ebyen nan videyo jodi an se de sa nou pral pale, m pral ba nou esplikasyon sitou pou nou menm ki fè anpil tan nou pa voye sa vle di nou pa fè bagay. Map di salut kòman nou ye m espere ke nou byen m espere ke nou anfòm mwen mwen trè trè byen m espere pou nou tout bagay trè byen. Si ou malad, ale lopital. M gen anpil tan depi m pa di pawòl sa. Si ou gen yon pwoblèm, chèche rezoud li paske li pap rete pou lontan. E se reyalite timoun. Mwen se jan de moun mwen pa kriye pou pwoblèm, mwen chèche solisyon. Paske si m ap kriye pou pwoblèm nan, se yon lòt pwoblèm m ap bay tèt mwen. Ok se sa fè mwen souvan di nou sa. Banm antre nan video a. Yon gason ki fè anpil tan li pa fè bagay de chay li pa genyen menm kalite avèk yon gason ki voye souvan pa egzanp chak 2 jou oubyen omwen 5 a 8 fwa nan yon mwa. Premyeman gason sa ki pa fè bagay la li vrèman sansib menm yon boksè oubyen yon pantalon li mete yon rad li mete pase nan grenn li li ka voye paske li chaje. Li ka ap dòmi, li reveye nan nwit lan, li jwenn li sal kabann nan. E si l dòmi avèk yon moun ki pa vrèman okouran, moun sa a kapab di nèg sa a li maledve, poutan se pa fòt nèg la, li nan dòmi li pa rann kont. E ou menm ki konn fè bagay, anpil fwa sa ka rive w, m pa bezwen di w pou yon gason ki pa vrèman fè bagay, ki pa dechaje. Nèg sa a ka ap mache nan travay li, nan bis, nan machin li, nan lari oubyen l ap benyen. Sèl yon senp ti bagay pase sou grenn li, li dechaje. Yon lòt konsekans ki genyen nan dechay la ankò, lè nèg la li menm li pa voye, e li genyen yon nonb de tan de vi. Pa egzanp, nèg sa a menm si l ta vin gen yon madanm, li ka yon ti jan pi difisil pou l fè fanm sa a tonbe ansent. Se pa nan tout ka. Pou ki rezon? Se paske li pa janm dechaje e li gen yon nonb de tan. Pou Mezanmi m pa wè kòman m te ka esplike nou bagay la an kreyòl pou nou ka konprann, m pa ka di l an fransè sinon yo pral bay videyo a pwoblèm. Li gen yon nonb de tan pou l fè ap viv, si ke li pa voye li oblije dechaje pou l jete sa ki pa bon yo epi sa ki an vi yo ki an sante a pou fi a jwenn li pou l kapab tonbe ansent. Li enpòtan pou nou fè bagay, li enpòtan pou nou voye. Lè ke ou pa voye, li pa sèlman, konsekans lan pa sèlman nan sansibilite grenn nan genyen, li genyen nan lespri w. Gen anpil gason lè yo pa voye yo pa fè bagay yo tankou yon egare, yo tankou yon kannannan, sa vle di se tankou l pa gen tout bon nanm ni tout bon lespri l sou li. Se sa k fè li enpòtan medam bay mesye yo bòbòt la paske yo bezwen voye. Lè yo pa voye se yon gwo pwoblèm li ye pou yo. pou kò yo, pou lespri yo. E san konte, apre yon nonb de tan, y ap bezwen pran plis tan pou yo ansente yon fanm oubyen pou yo fè yon fanm tonbe ansent. E san konte ankò, lè nèg la li menm li voye, li panse pi byen. Li plis an gete. li genyen plis jwa nan lavi l, sa vle di li gen mwens strès. Se pa sèlman nou menm medam yo lè nou pa fè l, swa yo di nou gen nè, nou gen tèt fè mal. Se sa fè li enpòtan, trè enpòtan, malgre m konnen dèfwa nou oblije respekte règ lan, sitou si ou se yon moun ki legliz, men li enpòtan dè ke ou gen opòtinite pou dechaje w, pou ou dechaje paske li vrèman genyen. Konsekans. Konsekans yo pa vrèman grav, men kanmenm gen konsekans lè yon gason pa fè bagay, li pa dechaje, e l ka toujou ap mache epi l ap sal kò l malerezman.